Ok Se poul parèt naturel Sa se cheve an m tap montre la a mwen avan m plòk li kòman li ye e aprè ou pral wè kijan li vin ye aprè. Nou pa konn ap gade yon seri de medam ki mete yon peruk epi ki fè chou ou wè yon douk devan li vrèman pa parèt naturel gen mwayen pou fè peruk lan parèt naturel se paske Perik lan pa plòk ki fèl fè yon douk devan tèt moun nan. Paske lè wap gade nan tèt ou, cheve w natirèl, bò tèt ou pa janm founi menm jan avèk rès pati nan tèt ou. Ebyen se nòmal perik lan tou sipoze konsa. Ou sipoze plòk li pou kapab Fèk li fèl parèt natirèl ok fòk devan fen fen fen li paka founi menm jan avèk dèyè a ebyen se sa map fè la mwen pran twizè a ok mwen metel nan cheve a mwen atachel mwen bal tankou mòdel mwen peze li epi lap vini avèk cheve depim fin pezel mwen ralel lap sòti avèk cheve apresa kisa ou fè Pa kite men ou yon sèl kote lè w ap fè sa, lè w ap plòk li, ou mache men ou, paske si w kite men w yon sèl kote, ou ka fè bò kote w kanp rete sèlman an li vin li vin li vin tèt tankou yon tèt ki kale, li fè yon gwo twou chòv ok, li ka vin chòv ok nan yon sèl pati se pou rezon sa a ou mache men ou nou ka remake la m sot trase epi Ou kote ou fin trase an ou pa plòk li nan tras lan. Ou plòk li aprè tras lan. Eske ou wè byen sa m di w lan? Mwen pa mete twizè a egzakteman nan tras kote m fin trase a paske pou l pa fè l chòv. Mwen vin m rale cheve an pa dèyè. Ok, nou ka remake kelke ti diferans ki gen tan fèt la bò tèt la. Li te founi l, e pa konsa l te ye. Ok, e de tanzantan ou mouye, ou fè yon bwose, ou pase peny pou wè ki kote ki gen douk, ki kote ki plat, e fòk ou wè tras, kèk, tankou po tèt moun nan, jan w wè bò tèt ou kounye a, se konsa mwen vle pou peruk lan parèt. Ok, se sa a ki rele plot la m pase devan mwen vin sou kote ok nan fason sa mwen te fel selman yon bò pou n ka vreman wè diferans lan mwen fè li yon bò pou mwen rive nan mitan tèt lan m kite lot bò a m pral montre w lè m fin plòk yon bò avek lot bò a ki poko plòk wap wè diferans lan alright.

Yeah, se sa. Se sa m te bezwen montre nou ki fè m pa t pwòp nan tou lè de bò yo yon sèl kou. Mwen fè youn. Se fason sa ou bezwen cheve w lè li nan tèt ou pou moun pa ka fè diferans ant yon perik oubyen cheve w. Yeah. E menm si moun ap gen tan konn se perik, paske nou se Ayisyèn, se kèk nan nou ki vrèman gen cheve long oubyen tip de cheve sa yo, men l ap wè l parèt natirèl.

Ok, li vin, li vin soti, li vin rache pi vit. Plòk la, se sa l, ki sa l ye, se, se retire ou retire un peu nan cheve ki nan peruk la. Ou rache un peu nan cheve an. Se sa? Am, lè w ap rache jan m di lan, pa kite men ou yon sèl kote pou l pa chòv, ou mache men ou, ok, mache men ou, bwose, pase peng nan, alright, pou kapab.

Alright mwen te jis fè demonstrasyon an pou mwen montre nou men m pat tèlman pwòp li anpil men si se yon cheve dwa l te ye ok si se yon cheve dwa m konnen m ta pral lage m ta pral fann li 2 bò pou l vin plat plat plat 2 bò sou kote yo mwen tap plòk li plis ok la map fè tras nan mitan pou si m vle lè map penyen mwen lage li 2 bò

tras lan alright perik sa son perik mwen pa mwen pa bleach lace lan alright mwen pa bleach lace lan mwen lè map itilize li mwen jis pase yon concealer anba ki ale avèk ten mwen nan lace la pa anba epi ou byen yon poud epi ou vin fèl mat ou matel avèk yon poud apre concealer an poul vin ba ou preske koulè kwi cheve ou poul parèt le pli naturel ke posib. Ya, na se yon dezyèm tras mwen fè pou sou kote pou si map fè tras lan si map voye um, peruk la yon yon bò pi fò. Ya, mwen sot trase li, mwen plòk li ankò. Sa se kantite cheve ki sòti. Jan mwen diw li an, mwen pa plòk li anpil paske se pa yon cheve dwa li ye. Si se yon cheve dwa, mwen tap plòk li plis. Ok. m tap plòk li plus ou ka toujou eseye fè li men si ou pa sur si ou pa sur pou pa vle gate peruk lan bay yon moun ki konn fè li fèl pou ou de preferans pou pa gate li paske si ou pa konn sa wap fè an wal fèl peruk lan ka chòv Nan men ou. Sa se rezilta travay ke mwen sot fè a. Alright. Li pa difisil ditou, m ap toujou mande moun pou n eseye. Gade ki jan bò tèt lan parèt. Se konsa bò tèt moun ye natirèlman. Bò tèt moun pa konn founi anpil. Alright. Si w poko abòne ak chanèl Mi la Batayant la, abòne ak chanèl la pou nou ka jwenn plis astis toujou. Pa bliye pataje, kòmante epi abòne. Bye! N ap wè nan yon lòt videyo.